Bonjour, bonsoir internet. Sa pral depan de ki lè ou pral gade video sila. Se toujou JP Nèg Donan ki rantre lakay ou pou yon nouvèl video. An pasan, m ap salye Kabrit Info Plus, Etoile TV 88, Swa Pam Info, Benson Info, nou pap bliye salye Ti Michel Info. Mezanmi! Nou prezan nan jaden JPK maten an kote nou resevwa yon gwo kè kase, yon gwo sipriz. Se pa bagay ke pou nou ta di men nou oblije. Paske maten an la, nan mache chache Odlens tout kote, nan mache chache Alexandre tout kote. Bon, lidè a menm, nap chache l nou pa ka wè l. Donk nou menm nou pa konnen ki kote yo ye mezanmi men nou chache yo ni nan premye jaden, ni nan dezyèm jaden, aktyèlman la nou prezan nan twazyèm jaden an kote ke absans nèg yo toujou pozitif e donk nap pwofite fè moun yo konnen donk nou te pase nou konnen nou la pou nou vann jaden yo nan fason pozitif.

Nou salye tout moun, nou salye Bondye, nou salye tout moun ki nan onzyèm depatman an. E jodi a nou kapab di moun yo mèsi dèske jounalis yo te gentan prezan, nou pa t kon prezan men nou t ap fè rasanblaj aske jodi a e s on nesesite pou e nou ansanm ke prezidan te asepte ki se Dyemèt Kadichon pou nou defè retou al vizite moun ki nan prizon yo, pote mango pou yo, e sa pèmèt ke nou t ap ret tann gwoup lan de Wanament ki t ap vini, mesye yo te gen tan rive anvan nou. Men mwen menm, m gen yon sèl bagay mwen fè, depi mwen parèt, se vizite jaden yo avan menm mwen deplase. Pandan mwen ap vizite jaden yo, lè m gade m wè jounalis yo te la, m wè yo prale, m oblije rele yo. Mhm. Men sa kè son fierté yé pou mwen matin. Men Odlens e se se se sa nou na fè jodi a, se al kote Mango nan. Al visite moun yo ki nan prison yo. Men nou bien fwe matin Odlens. Bon, jiska bete nan lide a, merci. Odlens bien fwe matin an mes amis. Nou ka remèsye jiska bete nan fò nou remèsye paske bon m di w si m son leader an mitan institution m pase manman santi bon yo pap kite m nan mal vèki. Men, mwen bay nou remak yo di. Dapre konsta ke nou fè, e Bakale fenk sòti nan prizon, e son bagay e tout moun konnen. Men eske ou pa santi dapre ou menm yon ti jan danje pou Bakale retounen nan prizon ankò? Mezanmi, non e pa danje. Bon menm lè menm jou li dèyè. Mesye, Bakale, Bwa kale se sak fèt la se paske peyi a te manke fonksyon bwa kale pa moun ki pou te nan eta sa yo mesye ni menm moun ki pou te wè prizon yon jou menm paske moun nan son lidè nou pa konn lidè pote manje bay moun ki nan prizon yo menm santi nou ti jan danjre pou li menm non li pa danjre pou nou li pa danjre li pa danjre kouman kapab konfime mesaj sila non konfime se paske pa antre nan prizon nou konnen se remèt bay yo nan remèt sou lakou pou bali nap gen pou nou antre nan jou ka la veni pou nal fè kit kit pou pote bay prizonye yo men jodi an la se sèlman yon vizit nap fè men li ap ankò pare nou m wè li pa danje paske nou gentan konfime sa nap fè. Ok Odlens men nou prezan nan twazyèm jaden an la nou wè ke zèb la li menm lap mouri e presedanman nou te vin nan jaden an nou wè ke zèb la te vèt bon yo te menm vle kouvri tèt nou men kounye a nou wè lap mouri sa vle di nou wè konnen kisa w fè la dan Odlens nou vle konnen men mesye ann fon ti vire paske bon pou nou kontwole pou nou montre yo nou pa konn ki moun la ok nap pran kòm lapriyè. Epi montre moun yo kamera a. Travay se konsa l fèt. Lè nou te rive, sa a se jaden ki pral twazyèm jaden JPK. E lè nou te rive sou teritwa an, e nou konnen e la te gen anpil zèb, e la te gen anpil zèb nan jaden an. Ago, mwen ap pase lwen m papa. Kòman sa ye? M felisite w frè m. E. La te gen anpil zèb. Nou chwazi ke nèg bèf yo lè yo parèt yo di mesye ou gen sa k pi enpòtan pou ou si w te brile zèb la. Gade yè wi zèb la brile. Mesye banm di w wè gen pwodui mesye. Si yon moun pa konnen vrèman. Se tankou se yon moun ki pa te konnen. Se te w manje w te gen lè w te wè. Se sa k fè yo di w peyi a ka aboli nan yon jou wi. Gade yè wi. Yo tire pwodui a. Gade yon seri de fòm pwodui ki genyen. ki ka touye zèb. Se menm jan tou, si pa gen kèk bon agwonòm, lè w al achte yon pwodui konsa tou, w di ban m fonmi ga jaden an, lè w gade, si w pa konnen sa w ap fè, w ap brile jaden an konsa tou. Konsa tou, si e te plant ki te plante lè w te simen sou li, lè w vini, w t ap jwenn tout mouri. Tout boule. Ye wi!
Men, Odlens, kòman pwodui sa rele?
E,

E pwodwi sa bon anpil wi. Wi pou brile zèb la vle di wè la kenpòt moun ki ta bezwen sou poko konnen ou bezwen brile wi ou bezwen brile yon zèb nan jade pou sak fè nou montre w li ou ka achte l paske li menm lap brile zèb la ou wè pandan zèb sa brile la kounya se menm nan la chari a ka charite byen chari a pap gen kenn pwoblèm kounya tout zèb sa pral tounen angren. Sa vle di son fyète pou mwen. E se yè menm nou te tire pwodwi a sou tè a, nou wè l kòmanse brile zèb la nòmal. Sa vle di semèn lan la, nèg yo ap kontinye vin chalite tè a pou nou mete manje. Sa a se twazyèm jaden yo. Men Odlens, di nou non, èske w ap toujou plante anana ansanm avèk papay la? Wi, la se anana papay n ap plante la. Sèlman sa? Wi, paske se dyaspora yo ki fèmye tè yo pou nou. Sa vle di jaden JPK, pa jaden Odlens, men jaden pou mete manje nan vant moun ki gen nesesite yo. Se pou sa ke JPK baze. pou diminye lavi chè ki gen nan mache binasyonal yo. Men Odelens, èske li pa t ap pi bon si ke JPK li menm li te vin tounen yon gran òganizasyon kote ke li gen diferan aspè, li okipe diferan plas nan peyi a, sitou nou konnen, bon, nou pale nan kad politik la, nou pa gen leta. Men si ke JPK te vin tounen yon òganizasyon kote ke, jan Bacardi te di l lan, e ti moun ki pa ka al lekòl yo, ti moun san manman san papa yo, y ap montre yo kòman lavi a e tou sa ap ede yo. M panse ke li t ap vrèman enpòtan paske si w pa ret nan mache a oubyen oke gen yon makèt espesyalman pou sa pou manje JPK, chak ti sachè pou a gen pri yo sou yo ak tout logo JPK a sou yo, fig la menm, fig JPK, e kòman, kiyès ankò? kann, tout lòt bagay, diri, tout bagay, JPK. Èske w pa t ap santi ke bagay la t ap pi bon konsa? Se fyète men pou se pou sa nap travay men wazo fè nich a son ni a son tan pou wazo kreye JPK si son ti bebe ou wè moun ki gen rèv ou pa ka ale tou denkou frè m ou wè si n ale tou denkou n al manyen tout bagay ansanm JPK pap reyalize pati sa pandan w wè nou nan pati agrikilti nap gen pou n pati sou dosye agrikilti an. Andan agrikilti yo, se menm moun k ap sipòte agrikilti a k ap ka mande nou, nou menm nou pwomèt yo si te gen yon stitisyon pou timoun pou timoun san manman san papa yo, men se yo k apral wè èske yo gen kapabsite pou nou rantre sou dosye sa. Men m pa pral fokis pou m di m gen obligasyon m ba yo pou nou ko rantre nan enstitisyon pou lekòl deja? Paske eske sa nou te kòmanse a abouti deja? Si nou te kòmanse nan agrikilti pou met manje nan vant pèp la, eske nou met manje nan vant pèp la deja? Si nou poko met manje nan vant pèp la, nou pa ka rantre nan yon lòt domèn. Fòk nou rete nan lin agrikilti, se agrikilti sa n ap fè la ki pral pwomennen nou nan yon lòt enstitisyon. Paske mwen menm, m pa foure menm, gen moun ki ka pale, li di yon bagay pale pou pale, paske bouch moun lan manje tout manje, li ka di sa l vle nan bouch li, men mwen menm, si m nan pati agrikilti, m ap rete nan pati agrikilti toujou, paske agrikilti a, si m kite agrikilti kounye a, m al rantre nan domèn fè kay pou timoun lekòl, fè sa. y apral wè m nan foulay paske èske m bay reyalite agrikilti a deja? Èske m kwè gon jaden ki ka bay 50 moun manje deja? Pou m kwè gon jaden ki ka menm bay 25 moun manje, m pa ka kite pwojè sa kounya pou m gen tan rantre nan lòt? Fè sa. Men Odlens di nou non. E Martin Henry dapre remak ke nou fè, nou santi mezanmi, e m ap gade tout kote la wi mezanmi. Yè sèlman w. Men, men se pa sa Odelens. Eeh. Mezanmi kote bwa kale. Non, yo la, enben se nap avanse, tout mesye yo la, gwoup la nan nan premye jaden an. Nap gen pou nou wè l paske mesye yo, bon wè se sa kèm bese koupe video a, bon m bon lèm rive la je vais cabuchon men pral banm on zoom, poukisa paske men kle poum ouvè kay la.